Wa Kreyon pap fè l anyen, men l te ka di l sèten verite, di, Msye, bagay w ap fè la yo pa sa non, e pa sa m ta fè non. Epi msye kolerik, epi l ap di Koupè Filo, ou menm tou! Koupè Filo di, sa m di w la se sa. Ou konprann? Epi sètensi ke m te jwe li, epi tout moun te kontan alepòk. Fanmi m, manman m sòti Gran Gwav. Wè manman m se te yon ti moun depi l piti li te rete avèk yon matant li epi manmzèl vin renmen a papa m epi papa m sanble wè l ap pase mizè papa m sove avè l antre pòtoprens de pòtoprens se tansi ke Mwen Mwen vin fèt Lè m fèt Mwen Lè m fèt Mwen M pèdi lopital E gon lòt manman Ki pran m Pase son ti gason m te ye Men chans pa m te gon fi ki te fèt Menm jou swa 2 timoun ki te fèt. Se te an 1953. Sou 3 jou, grann mwen debake, epi grann mwen kòmanse fè enspeksyon. Papa m t ap fè lòbèy, bagay, frape lopital, bagay, bay pitit li, bay sa yo. Epi, grann mwen parèt, li mache, l enspekte, epi grann mwen di, Men djòl plat pa m nan. Epi l pran m. Wi alò manman m vin fè 11 lòt timoun, gon konplisite ant manman m e mwen, map mennen n lopital epi lòt timoun yo te deja fèt e gon moman k rive sitiyasyon an te tèlman difisil, yon bon jou papa m achte yon soulye pou mwen. Achte soulye a nan Kwabosal. Epi m sot legliz ti jèn jan byen bwòdè. Epi se kòmsi lavi a ap fòje w yon jan. Yon soulye ki pa t gen semèl. Semèl la sanble se t yon semèl ki boure ak katon epi gen yon lapli k tonbe nan wout la. Epi nan mache, epi soulye a ouvè, epi tout klou gagit yo ap pike anba pye m. M oblije retire soulye a, kenbe l nan men. M jennen, men m mete m yon jan, m di bon se sa papa m te achte pou mwen, se sa l te genyen, epi m pase. Se la mwen di w nan chanm kay sa la, nou 12 pou n te desann nan kay sa a, se yon vwazen yo rele Bòs Brino ki te konn fè chodyè bagay sa yo, ki mande papa m a, a papa w ap vin pase fèt la avè nou? Se te yon desanm konsa, epi papa m di a m manke kòb bagay sa pou m ta, li di monchè men, epi l ba papa m kòb, l achte tòl. li mete tòl, epi ki fè papa m rantre nan kay la. Antre nan kay la, men nan ki kay? Nan sèl chanm sa a ki te bare avèk ba. E pou Matisan, se la Nemours Jean-Baptiste te rete, se la

Se la m grandi, se la a m wè de bagay tou, se la a m viv de bagay politik, se la a, lè m di la a, gen yon lòt kay anwo a la a, m te konn monte ap gade, grenpe, m ap gade televizyon, se la a m wè de film tankou Le fils de personne, men se nan menm televizyon moun yo, alepòk se te televizyon nwa e blan, se apèn si te gen petèt 10 ou 15 televizyon nwa e blan nan Pòtoprens. Se te dan lè ane 60, epi map gade Don Anima ke yap fizye bò bò simityè a. Men kote m tap gade sa? Se nan televizyon kay Kolonèl Duperval ki te chèf de lapolis Pòtoprens. Donk misye pat Pòtoprens, misye te Okap. Men timoun yo lè yo fin gade televizyon, yo kite l ouvè. Epi m tou ap swiv sa. Epi lè sa a map kriye. m wè yap fizye 2 jèn gason epi m te timoun epi m gon santiman revolt. Kòm mwen te nan RGR Rezil 2 konsèvatwa a se te yon. yon fòmasyon ke yo te bay nan konsèvatwa a. De la, lè m fin jwe Antigòn, epi m antre nan radyo. Nou te fè yon montaj de tèks avèk Jean-Luc Dubois, yon Fransè, epi avèk gran frè Marcelin. Nou t ap fè yon. Nou t ap di tèks la. Epi, lè n kanpe anfas Jean Montes Lefranc ki te minis edikasyon nasyonal alepòk, epi nou di, Pour ces enfants qui ont faim, pour ces milliers de disparus, je reste, pour patati et patata, je reste. Bon, m bliye tèks la, ou konprann. Men se t on tèks René Philoctète, epi ki vin Banm yon fòs kèt pandan map di tèks la men tout zanmim sou katye ap fin pati e m lage m pa konn si w wè non menm si w gen manman w gen papa men w santi ke kote w te konn pase w te konn antre lè w mande pou nèg la l pa la tout nèg wap gade se souvni yo ki la nan tèt ou entèl pa la ti zanmi sa pa la ti zanmi sa pa la epi m santi tèks sa te vle di monchè wap rete w menm. Menm jan René Philoctèque te ekri l, w ap rete. Ezekyèl te nan radyo Metropole, l te konn fè Metropole by Night. Misye te gen yon trè bèl vwa. Misye te montre m fè radyo, bagay sa yo. Epi sèt ensi ke Jean Dominique t ap monte, t ap monte Gouvènè Delaroze, Radyofonik. Yon teyat radyofonik. Epi, Ezekyèl di, M ap mennen w bay Jan. Jan s on nèg, pa janm pale lajan avè l. M konn tanperaman w, w ap tou bon. Pase w pa w nèg lajan. Epi, m di Ezekyèl, Oke. Paske te gen pasyon. Lè w jèn, pou w te pami lè gran, oubyen akote gran yo, menm si w pa gran ou menm, men se pou w te akote nèg sa yo, lè Jan Dominik, bagay, Marcus, Rico Jean Baptiste, w ap tande radyo, w ap tande jan nèg yo ye, tam tam detant, Rico Jean Baptiste, bagay sa yo, epi an 1975. Mwen rantre nan Radio Haiti. Api m vin rankontre de lòt nèg yo, René Philoptèque, Jean Claude Fiolet, tout ekip mesye sa yo, Dany Laferrière, Jean Robert Herard, tout mesye sa yo te nan lari a, nan le petit samedi soir, mesye ap ekri, te gen Gasner Raymond ki mouri. an 76 m kwè donk sa te ban nou yon sòt de kouraj pou n te avanse pou n te konprann lè n rive dan lè zane 78 se te yon ane te gen yon kòm si m ta di w nou yon tanpèt. Ou pa ka fè bak, epi nap pouse pou afè dwa de lòm avèk prezidan Carter ki vini, bagay sa yo, epi nap pouse nan dwa de lòm, de dwa de lòm, epi bagay la vin tounen yon bagay ke manman gouvènman an te fè yon ouvèti sou afè dwa de lòm nan, epi li sanble bagay la vle depase li, epi l vle redui espas la, epi nou menm nou di non, fò n avanse. Epi nan sa vin gen yon sòt de konfwontasyon. Epi c'est ainsi que yo ranmase nou, yo voye n an egzil. De l'exil, nou di a, bagay la serye. Nou konprann lè y arete nou, nou nan prizon bagay sa yo, yo pran nou nan, yo pran nou de prizon an, y arete n 28 novanm, 25 desanm nou nan prizon, epi 25 desanm yo voye n deyò. Yo voye n an egzil. Epi nou pral fè sizan deyò. Epi nou pral rankontre lòt moun. Nou pral. Bon, tout sa k rive, ke w ka di, A, tèl bagay se echèk. Fò w pa pran l kòm echèk, fò w pran l kòm eksperyans. Lè Jan Dominik antre, epi l rele Alèks Etyèn, li di Alèks, li di. Bòs Jòj ki se yon lòt zanmi ki travay nan radyo Nouyòk, li di, a, mete koli a nan yon malèt voye l pou mwen. Ki èski koli a? Mwen menm ato. Epi, mesye yo di, bon, fò w fè chwa w wi la. Jan di si w ap kite l ak pèp la poukont li, fò w antre. Epi, sèt ansi ke m antre ann Ayiti. an fevriye 86, lè sa a, gade nan tout katye a la oubyen tout, depi ayewopò pou rive popilasyon, m kondi m mennen m la a. Kòm mwen pa t yon nèg politik, jan m wè bagay la ka vire, nèg ka di se politik, m kanpe anlè a la m ap pale a popilasyon an. M ap eksplike ki jan sa te pase. Epi menm jou swa a, m al dòmi yon lòt kote. M kite manman m la, m al dòmi yon lòt kote. Tout sa w ekrive, enben ou ka itilize l an byen. Sèt ansi ke m itilize l tou. Nou tout ki te la itilize li. Konprann? Gen nèg ki pati ki pa tounen, gen nèg ki tounen. Epi Liliane, pa egzanp, li tounen. Nou tout nou repran. Men nou refrape, Jean Dominique te tounen, anfen, nou te kontinye piske peyi a se pou nou li ye, se nou k pou chanje l. Yon jou m chita m wè Michèle Montas nan dòmi hein. ki di mwen tande non poukisa ou pa fè emisyon ou voye nan tout radyo bagay konsa fè de emisyon konsa non etansim m di oh m pat byen ak Michèle Montaz pa rapò a sa k te pase radyo ayiti bagay konsa donk lè sa pase m di oh son mesaj yo ban mwen kounya m vin fè emisyon. Ou di entèlektyèl politik sitera e ke pou an prensip yo bay egzanp pou ke moun ki la apre yo kapab swiv e kreye konfyans. E sa fè gen yon eleman ki enpòtan. Men m di, m ap repran tout nèg ansyen grandèt ki gen istwa peyi a nan men yo ke jenès la pa konnen, M ta renmen fè yon otokritik, m ta renmen, kòm si m ta dwe rekestyone sa jenès la konnen e m ta renmen granmoun yo tou, grandèt yo fè otokritik tèt yo pou di poukisa peyi a nan eta sa a. M fè ekonomi tou. Se bi emisyon m nan, reveye konsyans timoun sa yo. Fèw tounen nan rasin yo menm si nap modènize materyèl ke nap itilize a konprann nou nan entènèt nou nan sinema nou nan tout kalite lòbèy nou pakab mache a rekilon nap mache konprann menm jan teknoloji ap mache a men bon men anndan materyèl la mete yon ti ayisyanite ladan l, mete yon ti etnisite ladan l. Donk, se pou sa ke nan Kafou a, tout jenerasyon, nèg ki prale, nèg k ap vini, m fè yo rankontre. E si gen yon fyète, m vle montre, se pa lè w ap mache avèk kolè monte, w konprann, wa pa bòpè w, wa pa kouzen w, ou ka itil peyi a. ou ka itil paske mwen menm men kote m sòti m sòti lwen lè m diw m sòti lwen an m sòti trè lwen se solidarite moun ki fè ke m kanpe ki fè ke m gen dwa pale men m sòti trè lwen sosyete a pa baw chans. Lè w ap viv an Ayiti, se nan yon teren difisil ke w ye, bon, se pou w aksepte, o vin la, ou mande twalèt, men bon, se sa m gen, m ap viv avè l, nou konprann? Donk, se sa. Lavi pa m e se la m grandi, se sa tou ki ban m yon sansibilite.